Nyanyanyanyanyany tizoulit ou genlè pa byen tizoulit gad eta tizoulit mesye tizoulit santi ravèt wi soumoun. M te fè twalèt maten an wi marenn. Twalèt m te fè m pat benyen. Fredi a te rèd marenn m pat ka benyen non. M fè twalèt,
kote fredi sa yo tizoulit pat ka benyen an? Tizoulit, ou lave veso yo, fè travay, ou fè tout travay? M konnen wi. Wap fè yo santi ravèt menm jan avèw ou pap lave yo byen. Wi marenn m lave veso yo wi marenn m bale m fè tout travay wi.
Ou wè vava gentan sot lekòl. M pa wèl vini non marenn vava pa vini non m poko wèl vini.
Ou konn kisa wap fè tizoulit. Map mete w la pou siveye vava pou mwen. Depi ou wè vava ap pale nan telefòn ou wè vava sòti pou fèm konnen. Paske m konnen li son fanm li ka veye m li sòti pou fèm konnen ou tande.
Wi marenn map veye li pou ou marenn depi li sòti map di w sa marenn.
Ok. Rele Roro nan telefòn, Vava, pou konnen ki sa k pase, ki sa k fè l pa vin lekòl. M konnen w ap rele w pa jwenn li, men pèsiste w ap jwenn li kanmenm. Telefòn nan pa pèdi. W ap jwenn li, e w a esplike m, w a di m si w te jwenn li. Men m p ap rete non, ma cheri. M ale. Pran swen tèt ou wi. Pa okipe manman w pou w pa manje. Ou pa domi pou vin megri ok pran swen tèt ou dayè manman w fin jwi lavi l se ou k rete pou jwi lavi w sèm pa okipe l tande.
Ale non madanm an foulaj amazon ou yo bèl konsèy konsa tout ap. Tou pèdi zanmi w nan. Ahh ale non, m ap rele w m a di w sa k pase si m jwenn Roro, m ap rele w m a di w si m jwenn li ki sa k te fè l pa ale lekòl. Dakò cheri, a demen si Dye vle. Ok cheri pa gen pwoblèm, demen si Dye vle. Dakò. W a rele m wi, rele m nan telefòn wi pou di m ki sa k pase. M ap tann apèl la.
Bon, sa ton ti bwa panse y ye? Pou ton ti bwa ap mande m pla konplè, pla ton ti bwa ap mande m sizo. Mezanmi. Ale wè, ton ti bwa pa menm gason menm non. Pa yon pwoblèm ton ti bwa.

Antouka li pap konnen. Ton ti bwa avew pap mache. Wou wè apèl la nan cheri. Depi yè map relew nan telefòn m pa janm ka jwenn ou. Antouka m espere lè w ouvri telefòn ou wap wè m tap relew kanmenm. Pa retounen m kòl la. Alo cheri kòman w ye? Kòman w pase moman nou pa tande yo? Depi yè map rele w m pa janm ka jwenn ou nan telefòn Kisa k pase cheri? Esplike m non sa k pase? M te kwè m te kite w pale ansanm avèk ou m te di w M tap aranje sa, men ki rezon k fè m pa ka jwenn nan telefòn? Telefòn mwen k te pi chaj cheri, ou konnen m pa tap fè ekspre pou nou pat tande, telefòn nan te fèmen, sa fè nou pa tande.
Ah ok, m konprann. M panse telefòn ou te gen chaj. Bon ou gen enèji lakay ou, kòman telefòn ou fè pa gen chaj? Ebyen ok, Nan pwè talè. Mwen sonjan kanmenm pou nou wè. Map vin kotew lakay la. Menm timoun yo lekòl la ap mandem pou ou. M oblije di ou pa vini menm pa konn pou ki rezon. Kenbe ok cheri talè. Map fon fas ou kanmenm pou nou wè. I love you.
Love you too bebe. Dakò papi. Nap wè talè. Ebyen pa gen pwoblèm cheri map tann ou. Fèt atansyon. I love you.

Lap vin sou mwen la vin mande a kiyes map pale. Wi cheri enbyen ok dako nap pale.
Yow gade apèl m pèdi. Te oblije fèmen telefòn nan m pat ka pale yèswa vre Vava sèlman banm 15 apèl lòt zanmi m ankò elèv yo jodia yo wèm pa al lekòl yo rele m Vava banm 15 apèl manke wi vrèman li te di li tap rele m yèswa men m pat ka pale vre nan telefòn. Lè sa te tèlman boulvèse m, mwen pa t ap ka pale, m oblije fèmen telefòn nan. Gade, gade, ke zapèl manke, ou pa jwenn mwen, li pa jwenn mwen, li ta bay vag. Li renmen m anpil wi, men.

Hi mama ap tchouwe w tou. M pa ti menm wi jouda. Wa manke konn nonm. Vavarouvati. A ou gen veso pou lave. E sa w vin kanpe fè la. E mo mwen yo mete w veye. E mo vin veye la. Gade. Wè m pati. Manman m pa konn si m pati. Wè depi m vini. Manman konnen m te pati avan w nan jou. Fò petèt ou nan mi w. Gade. A menm ben m ba kò gitan ben. Depi maten m ba kò ben. Ou gen veso pou lave. I vin kanpe la vin fè jouda. Bat pou lè m vini. Pou manman m te konnen m te pati.

Li di pou antre wi va. Pou antre pou al tann li nan chanm li. Li ginen ap fè kèk bagay dèyè a. Ah ok manmi pa gen pwoblèm map antre.
Kòman w ye menm pitanm. M pa wè w menm non.
M anfòm man m pa twò pi mal non. Mwen la nou pa wè vre non man. Ah ok cheri.

Mwen byen cheri mwen anfom e ou menm koman ye menm mwen mte anvi wèw tou wi se paske m telman anvi wèw m di m pap ka domi aswè a poum pa wèw m fon fason kanmenm poum vin wèw mwen di sèl mwen k ka fè sakrifis la pou ou m ou gendwa paka fè paske Ou te gen dwa fèl wi men nou tap rankontre yon lòt kote men ou pap ka al lakay mwen kounya la m oblije fè sakrifis sa pou m vin wè w malgre ti pitit lakay la ti fi ou konn ti fi ki lakay la ti fiyèl manman m nan humm li wè lè map sòti a li gentan di oh marenn pral touye w oh sòti marenn pral touye w.

E te manje i te rele ou vin pran ou tap tande wi e te manje i te rele tizouliip vin pran manje i tap tande i tap di vava te dim vin pran manje. Ou te voye yon tonton madanm mwen sou wout li ki pou te ede nou. Dèfra lè m pa gen se li menm ki pran bagay pou madanm nan. Men aprè sa, gen moun ki t ap wè mal mwen. Lè madanm mwen pa t ka fè zong, lè madanm mwen pa t ka penyen, yo t ap wè mal mwen wi. Kounye a lòt gason t apèy koze ak madanm mwen paske yo t apèy wè madanm mwen nan nesesite. Mèsi jezi pou tonton sa. Malgre m pko janm pale avèl non men m pap janm bouke remèsi Bondye lèm pale avèy map remèsyey tou paske li ède nou anpil gras a li maten an madanm mwen pral fè zon.